Bonjou, bonswa, bonjou, bonswa, bonjou, bonswa a chak zanmi ki bèl gen pou koute ti videyo sa. E nap raple w ke ou sou chanèl Bon Jan Enfo Plis e nap mande w si w potko fè sa, abone avèk chanèl la e like videyo nou yo e pataje li avèk yon zanmi e konsa wap pèmèt ke travay la rive pi lwen. E jodi a sa nou gen pou nou pataje avèk ou se nou pral pataje avèk ou Yon ti videyo kote ke nou pral moutre w kòman ou kapab telechaje nenpòt videyo, nenpòt aplikasyon, ekskize, nenpòt aplikasyon ke ou vle mete sou telefòn ou, menm si ke ou pa ta gen e anpil espas sou telefòn ou an, men fason ke nou pral moutre w la, mwayen ke nou pral moutre w la, ou ap kapab telechaje aplikasyon an san ke li pap afekte. konekte telefòn ou an. Se yon fason ki trè senp. N ap pran yon ti poz epi n ap nou pral montre w kòman pou w fè sa. Ok, nou retounen aprè poz lan. Kòm jan nou te di w la, jodi a la nou pral prezante w yon aplikasyon ki vrèman enteresan nan videyo nou jodi a la. Kote ke nou pral montre w kòman ou kapab telechaje nenpòt aplikasyon ou vle mete sou. Telefòn ou pou ou itilize la ou rele jan ou rele, menm si ke ou pa ta gen anpil espas sou telefòn ou, pwosesis sa m pral montre w la la, menm si ou pa gen anpil espas sou telefòn ou, w ap kapab telechaje aplikasyon ou vle pou w itilize sou telefòn. Ann ale, premye sa n ap fè, ou va prale tou dwat sou play store nou. Nou prale nan e browser oubyen navigateur ke ou genyen e sou telefòn pa w la. Men m pa konnen ki sa w itilize men pa m nan mwen itilize Google Chrome. N ap klike sou Google Chrome. Ok ba nou ti tan. Ok lè n fin klike sou Google Chrome nou pral tape non aplikasyon ki rele APK. Pu wè li tou moute vu wap klike ladann. Apk pu ok. Se atravè li menm ou pral kapab telechaje nenpòt video. Lè w rive la, nan nap klike la sou premye a la. Ok fon ti tann li. Nou konnen avè entènèt la defwa l yon ti jan lan. Jis pran ti pasyans. Ok lap avanse. Pran yon ti pasyans mezanmi. Isi a yon kesyon internet. Ki yon ti jan lan. Ok, vwala. Mezi lè nou rive la, nan espas sa wè a la wè. Kan pil aplikasyon ki tou la. Ninja gen game. En gen bay NBA. Chaje avè aplikasyon la. E wè, kote pou wale la pou. Telechaje l. Ou vle telechaje yon aplikasyon, ou ka jis tou chwazi youn lan oubyen w ale la. Ou wè? Ou ale la. Vè se sa. Sa w anons. Ou ale la epi ou mete non. Non aplikasyon ou bezwen an la. Wè la ou tou gen tanbe m FIFA mobil, Sony, foto editò. Kèlke swa aplikasyon ou pral genyen an. Epi w ap annik jis telechaje Whatsapp. Whatt. WhatsApp Messenger yon egzanp. WhatsApp Messenger. Ok, wè li. Azi m toujou yon WhatsApp lan la. E pi wap annik ale ou telechaje. Men kòm mwen men mwen gen WhatsApp deja m pa pral bezwen nan telechaje. Se jous pou m te montre w yon fason ke ou kapab. Telechaje yon videyo e telechaje nenpòt aplikasyon mete sou telefòn ou, si zanka ou pa ta gen anpil espas sa li menm men li pap afekte e telefòn ou alò se la nap mete fen jodi a al itilize li epi nan kòmantè la wa dim kòman sa te ye pou ou e Map mande chak zanmi, chak fanmi, kèlkeswa kote ou kapab ye a pou ou pataje videyo sa avèk yon zanmi ou yon fanmi ou panse ki kapab bezwen li paske gen anpil dèfwa gen pil telefòn yo voye kounye a la moun nan di telefòn nan konpayi a di telefòn nan 16 jiga epi li pa bon li pa bon 16 jiga li di 32 jiga Epi de twa aplikasyon mete sou li, lè w gade w wè li gentan make espas ensifizan. Alò pataje videyo a ak yon zanmi, renmen videyo a, bay yon like epi si w potko abone a chanèl la, mwen envite w abone avèk chanèl nou ki se Bon Jan Enfo Plis.